Eeh m panse ou pran manzè deja. Mwen janm gen twòp moun sou lis la menn yo bro yo m tankou moun kap fè call center yo bro nan moman se 8 ti mennaj m genyen la. Dave, manzè met kran li dim lap kraze maryaj mwen.
Kòmsi li diw sa menm? Yeah.
Manzè dim se lik dwe nan plas lan. E le pire lap antre lakay mwen, lap soti lakay mwen. M devan madanm mwen mwen zap fèm sin lèm bay madanm mwen on òg sa deranjel zoow.
Ou serye?
Depim di m pral marye a la depil tande mo maryaj la tèt li pran van. E vwala madanm mwen podyab ki pa konnen kap pale de tout pwojèm ansanm avèl.

Yo Dave ok ann kite sa. Pa okipe bagay sa yo menn. Sa kap pase nan tèt li la. Mwen menm sa fèm pa metel nan lis mwen an m gentan gen 8 menn. Yo bro 9 fi menn bro yo se tankou m pap gen vi pam menn. Yo Dave m pa bezwen diw jan madanm mwen ap pase nan pansem. M deyò m fè yon minit se kòmsi m fè yn èdtan deyò. Bon madanm mwen se moun madanm mwen fèm wè ane pase tankou dlo. Tèlman m wè li joul fè nwa sou mwen. Yo map viv men. Amen love. So pa pa enkyete w. Ann pase nan lòt sijè. M gen yon lòt bagay pou m di w men. Pale avè m. M konnen men, m pa konn si w wè s on bon ide men. Madanm m ap plede cho nan kò m men. Li anvi marye tou ansent, tou ansent, tou ansent. E mwen menm m pa dakò l kounya men. Sa w di m la?
Oh! Men misye kontan men. Damn! Wè la?
Sa pwouve m ke Lensaika pa t janm gen an tèt pou l te pase yon moman avèk ou epi pou l y ale. Wow! De nos jours men, se pa tout fi ki, ni gason tou, pweno pa egzanp, mwen menm men, m poko wè vi m vrèman nan yon relasyon stab. Paske medam yo ap play m, mwen ap play avèk yo. But ou menm, ou gen chans ou tonbe sou yon grenn ki vle menm bagay avèk ou. Frè pa m. Frè pa m. Ou sa ke w pral bay tèt ou pwoblèm nan? Ou deja rezoud li bro. Finansyèman ou gentan stab bro. Donk.

Vin di men kilès ou ye, men nan ki zòn, men nan ki vil ke ou branche bèl grenn feyton sa. E lè nap tounen nap pote yon salitasyon spesyal pou ou. Bonjou, bonswa guys. Jodi a la nou pral fè yon gran deba sou zanmitay kache lanmou an epizòd 5 e kisa ki ka rive nan epizòd 6 la. Guys, nou kapab wè. Bagay yo vin sanse konplike nan men yon moun tankou Marco. Paske, a chak epizòd, a chak fwa, toujou gwen tentativ ki fèt yon fason pou maryaj li a kraze. E nan yon lòt bò, Alisha li menm ap make pwen. L ap fè travay li. Ki travay li ye? Nou te gentan konnen objektif Alisha deja. Se pran Marco nan men madan Marco. Bagay la vin pi grav paske. Nou kapab wè, Alisha te deside pou l anpwazone madan Marco. Guys, nou pa bezwen enkyete n la. Nou pa bezwen enkyete n. Mwen menm son reyalizatè de feyton. Sa, se jis yon fason pou nou kapab tann rès epizòd la menm jan ke nou sot tann epizòd sa. E, nòmalman, pandan l ap bwè ju a, Telefòn nan pral sone, oubyen l ap jwenn yon mesaj. Epi apre, l ap met ji a la. E kou Alisha pral fè a pa ap pase. E la, Alisha pral nan pakèt pwoblèm. Li pral poze tèt li kesyon, kisa k ap pase konsa? Epi aprè, madan Marco ap still ret zanmi ansanm avèl menm si li konnen ke Alisha se bon zanmil li ye poutan li pa konn sa Alisha ap kase anba pye li. Marco al kot Dave Daprè mwen menm Se yon bagay jèn yo ta sipoze aprann Lè Marco rive kot Dave Te gen plizyè sijè ki tap pale Gen yon sijè nou ta sipoze met pwen entèwogasyon sou li Paske Epizòd sa yo kap vin la Nòmalman epizòd 6 la Pral gen yon gwo kesyon ki pral poze, ki pral poze ladan, paske pral gen yon gwo zen. E, nou va poze tèt nou kesyon, lè ke Marco te kanpe nan lari a, li ta pale ansanm avèk matmwazèl la, li ta fè, e, nou kapab di, Staj, casting, ansanm avèk matmwazèl la, li t ap gade èske matmwazèl la fò, matmwazèl la t ap gade èske l fò tou, èske l nan nivo pou l kapab fè sa l ap fè a. Èske nou pa panse se yon plan nan lari an? Paske lari a te vas. Pa gen moun, li pa konn, li pa gen moun, li pa konn, li pa konn kote yon moun kanpe ansanm avèk yon kamera. Se nan sans sa a ki fè m di, nou sipoze met pwen entèwogasyon lè ke Marco te kanpe l t ap pale ansanm avèk madmwazèl la nan lari a. Lòt bagay ankò, se lè ke malgre Dave gen plizyè mennaj, li pa, li pa, li pa di Marco anyen. kòm yon bagay ki pou ta dewoute l antanke yon moun ki al prezante Dave yon pwojè maryaj. La a m gentan konnen, gen nèg ki ta pral di, A! Ako monchè, m gen fanm sa, m gen fanm sa, m gen fanm sa, fòk ou jije jenès ou pa e sa yo. Se sa yo pral di m ako. Men poutan, Dave se le kontrè. Li demoutre. Marco li menm li kanpe avè l. Li kanpe ansanm avèk desizyon l lan. Men, yn fwa ke madanm li ansent pou li, li oblije asime, pran responsablite l. La, m dakò ansanm avèk Dave nèt. Lè ke li menm li pa ret sou Alisha ditou. Paske, se sa k. Pral fè Alysha parèt nul anndan bèl grenn pwojè sa. E se pou sa Alysha ap travay. Se pou l ka parèt nul e l ap parèt nul kanmenm. Malgre tout sa l ap fè yo, nou pa bezwen enkyete n guys. Madan Marco pa p gen anyen, Marco pa p gen anyen. Depi w wè 2 moun ini, yo ini pou lavi. Men, pral toujou gen ti ti bouch pa gou paske enmi an se bon zanmi ou yo ye. Ou konprann? Apre sa, ki sa m kapab di sou bèl grenn pwojè sa ankò? Epizòd 5 lan, son epizòd ki vreman dinamik, e depi m gade l, m wè sa l vle di a, son epizòd ki pran le tan pou travay, epi... Son epizòd nan kontinite a nou gentan wè pral gen koze. Sa vle di, pou jan ke Madan Mako wè Alisha ap vin nan kay la, li wè ke Alisha vin pi egzajere Nan fason l konn vin nan kay la. Egzanp, Li te konn vin avèk ti jup byen klase sou li menmsi ke ti jup la yon ti jan wo. Se te byen kanmenm. Men, jan ke Alisha vin nan kay la jodi a la menm, m kapab di, se mari madan Marco l te vin dèyè. Exactement guys men m dakò ansanm avèk madan Marco paske li te deside poul obsève Alicha paske si Kelly pa obsèvel li pap bon pou li el pa ka kouri dil pa vin lakay li ankò men yn fwa ke 2 moun sa yo ta marye la m kapab di Pral gen bagay Pral gen bagay Pral gen zen nap wè nan kay sa E Banm fon ti apwòch Sou Lè li te mete bagay la nan ju a pou li a Sa ka rive Se pa yon pwazon Nòmalman m kapab di Li kapab yon bagay ki pou fè Madan Marco dòmi Epi, si ke li gen bezwen banann nan kay la, si ke l ap tou tann Marco vini pou l kapab fè lòbèy ansanm avè l nan kay la, pou l fè l. Guys, m te vrèman kontan pote bèl grenn deba sa pou nou. Bèl grenn analiz sa. Si w renmen l, ba l yon like. A la pwochèn pou yon pi bèl, pi bèl videyo. Bisous pou lè fi, papachou lè ga. Ayy!